Koup du mond sa, sa son koup du mond nou. Mwen pale de nou, les Haïtiens, nou, la race noire, nou dwe fyè de koup du mond sa. La race noire, si nou ap gade koup du mond sa, n ap gade tout ekip yo, paske nou gentan wè tout ekip yo k ap jwe, nou wè tout match yo, so, nou dwe fyè, fyè, fyè de koup du mond sa. Non sèlman Afrika reprezante nan koup du mond sa, epi Tout noir dans le monde entier reprezante. Se sa nou ap gade nan ekran nou, se sa nap gade sou telefòn nou, se sa nap gade nan computer nou. Nou wè kote valeur la race noire ap moute an wo an pik, an pik, an pik, an pik. So m reprezante kom nou gade, si mayo seleksyon k sou mwen, si w pa gen mayo seleksyon al pran pa w. So, mwen fè video sa pou mwen jis di nou koman mwen fyè de sa map gade nan televizyon. A part de kelke grenn ekip tou piti, tou piti ki pa gen yon moun nwa ladan yo, preske tout ekip yo nèt konpoze avèk La race noire, la race noire. Paske si nou ap gade jan bagay yo te kòmanse anvan nan foutbòl, kòm yo di li te kreye an Angletè, yo tap fè koup di mond, yo fè chanpyona, yo pat konn vle pran nou nan chanpyona. Men kounye a, se nou ki preske ap mennen preske tout bagay nan mond lan, tout spò nan mond lan sèl olenpik ivè la paske nan nou la ras nwa avèk fredi nou pa tèlman mele avèk sa bòt apre sa tout bagay nèt kap mache nan mond lan se nwa kap mennen l fachon kilti mizik spò Sport ap mennen. Bon, sa k pi grav la, m nan Japon, n ap gade, m wè Japon gen yon gadyen nwa. M di, Japon? Japon prèske tout Japon se te moun blan, oubyen moun jòn jan yo rele yo. Men m wè Japon gen yon gadyen nwa. M ap gade Larisi, prèske tout ekip Ris la, e pa Larisi non, Swis la, tout ekip Swis la, la Swis konpoze nwa. Anglè an se nwa. E, e. La France se dwa. Allemand chaje dwa. E bon, n ap gad wè sa k te pi etone nan Panama. Menm si nou di Spanish ansanm avèk nwa, se prèske menm bagay but gen Spanish ki pa dakò yo rele yo nwa but n ap gade ekip Panama la nwa. M ta gade, bon, sa k fè m pi sezi a ekip Colombienne nan. Ekip kolobyen de kolobi ki konpoze avèk nwa sèlman so sa son fyète lè map gade koup di mond la sa son fyète lè map gade reprezanta syon koulè nwa la sa se yon reprezantasyon koulè po moun nwa yo so map di sa epa yon bagay ras mwen vle fè se yon bagay pou montre nou ke Lè w ap gade yon bagay ou wè w reprezante ladan l, li trè trè bèl e li fè kè w kontan anpil. So, paske gon epòk, gon epòk, gon epòk menm si sa lontan lontan, nou pa t konn ap jwe sou gran ekran konsa, nou pa t odevan konsa, nou pa t alagrèn sèn konnya. Konnya w ap wè tout moun Pi gwo jwè yo ta renmen apa de Messi avèk Cristiano Ronaldo. Apa de Messi ak Cristiano Ronaldo wap wè prèske tout moun, tout ti jèn kap leve kounye a, tout ti moun, pi gran jwè yo ta renmen yo, jwè yo ta renmen fè modèl aprè yo, jwè yo pran pou pou m ta di pou modèl yo, w ap wè se moun nwa sa, se yon bagay ki trè trè bon nan, nan, nan moman n ap viv la, yon moun ou nwa, ou dwe fyè de tèt ou, sitou moun, moun k ap doko yo, moun k ap doko yo, m, nou mechan, nou mechan, epi moun k ap mete gwo filtè yo tou, nou mechan, so, mete yon ti filtè nan sa a pou n ka parèt yon ti jan pi bèl, but, sa brèf brèf brèf moun kap mete gwo filtè yo nou mechan moun kap douko yo nou mechan paske nwa vrèman li an valè li an valè ou mond antye e nan koup di mond sa nou fè nou fè nou fè lonè nan koup di mond sa depi yap gade yo wè nou Toupatou y ap pase, yo wè nou. Nenpòt ekip w ap gade k ap jwe a, ou wè w nan ekip la. Li gen yon jwè kanmenm ki sanble avè w. Sa se yon bagay ke lemonn vrèman pa ka adapte avè l, poko vle adapte avè l. W ap wè e sa fè w ap wè ekip ki nwa yo, yo make yo pi di. Ekip sa yo, yo ba yo pi Bagay, daprè sa ki te pase Vinicius an Espay, jan yo t ap moke l, fè tout bagay sa yo. Men nou wè, e gon moman k ap rive, prèske foutbòl la lè w vire l, lè jwè ki blan yo, n a di yo fin pase, yo fin pase l mòn, gon moman k ap rive foutbòl la se moun nwa sèlman k ap jwe l. Menm jan w wè nan baskèt la. Menm jan w wè nan foutbòl ameriken an. Gon moman k ap rive, foutbòl la menm, foutbòl sa n ap gade la, dapre Edouard Selman, e pa sa m ta swete bò de sa l ap ye. W ap wè nwa yo vin gen plis konfidans, nwa yo vin pran plis ranfò epi nwa yo vin pi fyè de tèt yo, vin pi fyè pou yo montre talan yo, kapasite yo. Epi menm si gen kèk kote y ap fè ti maladwa avè yo, menm si gen kèk kote y ap fè ti rasis, bon, ta. Ou konnen nou menm nou pa gen sa nan san nou, nou menm nou pa gen hèt sa. Nap fon jan nou radikil, nou radikil nan mond lan e poutèt sa ou wè fyète sa toupatou. Mwen menm m santi l. Si gon bagay mwen tire de koup du mond sa se yon gwo bagay ki fèm pi fyè apa de ayiti ki nan koup du mond la apa de ayiti ki pral kalifye apa de ayiti ki pral bat brezil apa de ayiti ki pral bat maròk pou li kalifye pou li al nan dezyèm tou se reprezantasyon sa ke map gade a nan ekran televizyon map gade sou telefòn nan e Tiktok video map gade instagram video map gade kote yap fè e de challenge ou byen kote yap fè de video yap pale de moun ki pi bèl nan koup du mond lan moun ki pi byen kanpe nan koup du mond lan moun ki pi gwo jwè nan koup du mond lan moun ki pi byen abiye nan koup du mond lan m wè Nou a lonè. Nou a lonè. Mwen felisite sa. Mwen felisite sa. Si w ap gade videyo sa, ou nwa e ou fyè de tèt ou, ou mèt bat bravo pou tèt ou. Bat bravo pou tèt ou. So, sispann mete filtè pou w sanble blan, sispann mete filtè pou w sanble avèk lòt moun, oubyen sispann E achte kòman savon ou byen achte kloroks pou jone tèt ou rete jan w ye a paske nou dwe fyè nou dwe fyè reprezantasyon w la se ou pa bezwen al lwen pou chèche l so fyète a li vrèman klere nan koup di